N ap fè entèvyou avèk mesye le gran Guy Wewe pou la grand ouverture du studio Kisa m te di Wewe? Tan Giwo wi Giwo pa janm lèd gwo non Giwo pa janm bliye anyen non gade yon nèg menm pa konnen ou monnen moun pòdepè ankò wi ou bliye pase resan
non se pa vre nou pral fè yon entèvyou jis pou nou ka kontekstyalize reouvèti Blondedy Ferdinand studio se sa nou konnen nan premye ouvèti ki te fèt nan Dèlma 33 se mwen menm ki te la. Eksperyans lan te bon e se sa pou n gen kòm, kòm nou ka di, kòm leson nou ka tire nan sa. Se ke lè n ap fè, kòm pwofesyonèl, lè n ap travay, nou pa gade figi moun nan, nou pa gade kantite lajan li ban nou, nou, nou, sa m ap ba w bon anekdòt, bon e pèt nou ka di sa deja, moun k ap gade ki pa konnen yo, lè nou fè l la, tout nèg mwen yo te pral gaze ansanm.
Materyèl mwen yo te ka kraze tou. E m te gen youn nan nèg mwen yo ki ta. Tasmatic.
So sa vle di nou pran tout Brumad yo ansanm. E Blondedy rele m kelke zè avan pou l di m Guy demen fòk mwen refè live la.
M di m di ann ale. E fò l te mande m pou m te prepare live la nan Dèlma 33. li mande menm efò malgre pou gade yon lòt espas.
Donk, te gen yon volonte pou bagay la te byen pase. E jodi a m panse si gen yon rezon petèt nou fè n chita la a, se sa. Pèsonèlman, mwen menm avèk Blondedy nou gen rapò, nou byen, men nou pa zanmi. Donk, si m wè l bèl akolad, bon, kòman w ye la? Men, m panse si gen yon pwoblèm pèsonèl li bezwen rakonte, li pap rele m. Donk men pwofesyonèlman nou travay. E yonn nan dimansyon pou nou konnen se ke lè yon moun ap travay, fè sa w ap fè a byen e pa fè l an fonksyon de sa w fil pou moun nan. Paske sa w fè a, ou fè l pou moun nan, men se imaj pa w oubyen jan w travay w ap vann atravè travay sa a w fè a. Mwen panse si layv nou te fè a pa t byen fèt, jodi a nou pa t ap la a pou nou chita ansanm. E Blondedy Ferdinand tou. Pou mwen menm m panse gon dimansyon nan biznis ki depase jeneralman sa ayisyen gen lakay yo nan le sans ke anpil moun kap di a wè pou kisa w rele Guy Wewe, Guy Wewe fè kritik sou ou, bon ok m te fè kritik la m fèl m fèl m fèl nèt, Blondedy fache l fache nèt m pa konnen men lè l bezwen sa l bezwen an l konnen gon moun ki ka pèmèt li reyalize l, li rele l, epi l gade kijan n ka travay ansanm san n pa retounen sou ansanm de detay. Sa se yon dimansyon biznis. Ou pa p konprann li nan si w pa nan biznis. Ou pral di ti sousou, ou pral di. Ou gen dwa nan biznis tou pa konprann li si nivo w pa avanse. Nivo w pa pèmèt ou. Ou konprann sa m di w la? Se sa l ye. Mwen menm kòm pwofesyonèl, m ap vin fè yon entèvyou, m ap vin la, les questions n'ont pas été choisies à l'avance, donc je vais les poser les questions en fonction du contexte et puis voilà quoi. N ap avanse.
Amen. Nap tan entèvyou a wi nan ka sa. Wewe di tout sak te gen pou di yo. Wi. E tout sa di yo. Wap beze, sa sa ye? Se du vin, wi du vin. Du vin. Non, du vin pa se son konyak. Non, non, non, se du vin. Sa son decanter du vin li ye. Non, m ba boutèy la, m wèl nan kòp. Non, paske se fè pou sa. Ou pa sèvi du vin a tab nan boutèy vreman. Wow. Chez les grands, c'est ce qu'on utilise. Wi wewe di tout sa ki te sipoze di yo e son moun ke mwen gen anpil admirasyon pou li vreman mwen renmen le fèt ke li trè profesyonèl nan travay li li preske menm jan ansanm avèk mwen nan anpil sans se sak fè ke m toujou rele li lè map fon jan de bagay sa yo non sèlman li profesyonèl travay li ba ou a toujou san pou san byen sòti li konn sa lap fè a staff li an ekip li an yo konn sa yap fè an. E toutotan l pa jwenn satisfaksyon san pou san an, yo p ap lage. Ou mèt te pare, ou fè bri nan tèt yo, yo tè kalm, yo di w fò bagay la byen fèt. Se youn nan bagay ke mwen te note lè yo t ap fè live mwen an paske lè a te rive, m ap monte, m ap fè, wè wè wè, wè poko live toujou. Yo di, ou vle m lage w nenpòt jan? Ou vle m lage w nenpòt jan? M di, non men kouman w fè? Li di, enben tann mwen fò m fikse l pou pase byen. E live lan te sòti san pou san byen. So. Yo te kwè Ayisyen pa pale konn lè l bon.
Yo pa pale oh Aprè live sa Net la kraze Bon men mwen menm Imajine sak pi bèl nan live sa se ke Ou fè live la m pa la I know Yo m ret nan telefòn presyon M jete M te fyè de ekip mwen Lè m rete Miami m ap gade imaj la kriye Ak tout moun di waw Imaj la te bèl Son an te bon Son an te bon Fò n di tou

Wi sa te bèl anpil. Li te bèl. Li te bèl. Bèl bèl live. Bèl imaj. Bèl imaj. Tout bagay te bèl. Li te bèl. So nap re ouvè ankò so nou te fè eksperyans avèk Guy Wewe li te byen pase e Guy Wewe son moun ki trè pwofesyonèl janm sot di nou li an. M pat wè lòt moun ki pou te fèl e m son moun ki trè konsistant nan tout travay mwen bizisman palan. Lè m rele l mwen di l sa tou. Wewe di a ou pa ou pa kè de sa moun pral di paske Wewe te fon kritik sou mwen vrèman ke menm mwen menm mwen pat renmen e m te rele l m pa yon moun kòmsi ki pran bagay kòmsi pèsonèl. Non, je ne suis pas comme ça. Men, si w vle n pale de sa rapidman. Lè m fè kritik nan radyo, m pa fè l pou m detwi. Paske ki sa k pase? Avantaj ke m genyen, apre kritik la, kritik la vini apre yon kolaborasyon ke n te gen ki pèmèt, ki ka pèmèt ou avanse. Wi, wi. E m garanti w si mwen te fè live ou a mal pase, m te ka, m te ka bese w. Yes, yes. Ou fin pran yon frap nan jodi, nan demen ou pran yon lòt frap, si m fè, si m, si m pa t gen volonte pou bagay la byen pase. M konprann dimansyon challenge ou an, m konprann. Mwen mete m otomatikman ap travay avè w nan team nan. Yes yes. Otomatikman m kòmanse travay avè w nan team nan paske kounya la fò m make sure ke wè m pral pale la fò m make sure mikwo a byen soti m pap pale nenpòt kòman menm si se pa mwen kap fè film et tout ou konprann sa m di w la men lè m gade mikwo a tou map fè travay pa m nan ap de mèt sof sometimes m gen dwa itilize yon pwopo oubyen m gen yon ton je panse ke nan sèt afè le ton nete pa Apwopriye men Devan se map rezan predi menm bagay la Menm bagay la ya Non m pat gon pwoblèm avèk kritik lan ditou M te gon pwoblèm jan ou eksprime l lan Li vin parèt se te kèlke choz Menm rele Manidji pou m mande what's going on Kòmsi li te parèt kòmsi pèsonèl Epi se lè m vin pale avè w Li parèt pèsonèl m pa di kote li parèt pèsonèl Pèsonèl ou konnen nan ki sans Nan sans kote map gade w E se la ou pa konprann dimansyon paske kelke pa mwen wè w nan yon dimansyon de devolisyon. Devolisyon, yeah.
E pi m di kèt men, poukisa Blondedy gen tout kapasite sa a? Li gen tout moun sa yo deja e pi l ap fè de bagay? Yes.
Pou mwen menm m panse l te ka met tèt nan lòt dimansyon. Se la m ale a. Yes.
E sa w te di an kritik la, laisse-moi te dire quelque chose. Mwen pa t wè l, lè w fin di l, nan moman ke w te di l la, mwen pa t wè l, Lè w fin di l, lè m fin sòti m detache m de kritik la, m vin di yes. Yes, e m aprann de li, e m pran l. M mete l nan, m mete l nan djakout mwen, m kouri avè l. E m konnen ke lè m fè kritik yo, se toujou konsa l ap rive apre. Paske sa k pase? Ou son atis, lè w soti, w ap tann glwa, w ap tann reyaksyon pozitif. Men mwen menm, m pa la pou sa. E se, se sa k pral fè diferans ant mwen menm e yon fanatik. Mwen la pou m gade kijan l te ka mye, kijan l te ka better. sa ka rive efektivman nou se imen nan kontèks la fason nou dil la gen men lide se te di Blonde di Ferdinand gen de bagay li pa bezwen fè ankò Blonde ou pa ka rive nan dimansyon sa w gen tout popilarite sa epi w ap fè bagay moun ki fè k ap parèt non ou parèt deja w gen mwayen ekonomik Bondye beni w gras Bondye mete bagay mwen menm m pwouve l mwen m ap redil ankò lè m kite radyo isit mal fon studio Florida m pa fon bagay dèt dèyè manman se sa sa map di la m fèl ak tèt mwen deja m pa fon bagay dèyè manman m fon studio
donk m pa ka rive nan nivo sa epi kòmsi pou yo di a men dipèfèk avèk blondine ansanm la oh m gentan kouri se bòz sa k enterese m a dipèfèk blondedy m kwaze yo nan tèl otèl. Sa pa enterese m. Se pa sa k pral fè m jounalis ke m ye a. M gentan virewe. Donk, se petèt de lòt bagay. E se dimansyon sa pou w konprann tèt ou lè w rive. Fò w chache bon esans li kapab, non sèlman li kapab gen yon bòz ladan l, men li gen yon nourisman ladan l tou pou moun k ap gade l la. Li gen yon valè.
Ou bezwen valè. Ou popilè deja. Ou pa bezwen popilarite. Ou bezwen valè. Ou bezwen level. Ou bezwen nivo. Gen de kote ou antre. Tout moun pa antre nan yo Tout moun pa antre nan yo men lè w antre nan yo tout moun ta renmen la Se pa anyen E pa paske tout moun genyen l ki fè Se paske li restren
Soti nan kad
jeneral la met tèt w yon kote ke anpil moun pa ka rive E se sa mwen menm m ap eseye fè chak jou nan karyè m nan radyo M pa bezwen rete popilè. M bezwen rive yon kote yo di non. Ah, lè w rive nan Guiwewe, ou rive yon lòt kote. Ou rive yon lòt kote, yes, yes.
Pandan se tan ou gentan fè lari a, men ou poko nan Guiwewe. Ou poko nan Guiwewe. Depi l pa wewe, l pa bon. Ebyen, m panse ke nou di tout bagay pou fanatik ki pral gade, ki pral tande. M panse ke nou konnen vreman mwen menm ki jan de moun ke m ye. M pa yon moun ki pran. M pa konn gen pwoblèm ansanm avèk moun e Wewe se pa yon moun ki janm fè manyen vrèman vre ou konprann sa m di w lan so until then n ap toujou travay ansanm w ap toujou wè travay mwen ansanm avèk li w ap toujou wè tout sa m ap fè m ap rele l depi ke m bezwen sèvis li epi that's it Enjoy the interview Ralph Reyini reyini an granmoun sou kamera la.